Yon gran salitasyon a tout moun kap swiv chanèl remèd natirèl e edikasyon, jodia nou pral pale de covid 19, vaksen covid 19, poukisa anpil mizilman, anpil israelit e anpil kretyen pa vle vaksinen e aprè yon entèvyou ke mwen genyen yon rankont mwen genyen ak chak gwoup moun sa yo, Mwen sanse ap bay rezilta a la. Ki rezon, ki motif yo gen, ki koz yo bay ki fè yo pa vle, anpil ladan yo pa vle vaksinen. Anpil ladan yo vaksinen, anpil ladan yo pa vle vaksinen. Men rezon yo. Pou, e si n ap gade sou ekran, nan ekran n ap toujou jwenn franse, angle. Sa vle di, E ayisyen ki genyen video sa kap swiv video sa kap tande sa map di a li ka pataje l ak yon moun ki pale fransè obyen yon moun ki pale anglè pa gen pwoblèm sa se pati anglè a nap toujou wè li pati anglè a an ble pati fransè a an vè ayisyen e ki pale fransè yo obyen ki li fransè yo m rive kwè gen anpil ayisyen kap ka malgre yap tande voice lan Men y ap ka rive wè sa ki ekri a tou. Ki koz kretyen yo bay? Kretyen yo, Anpil kretyen ki pa vle vaksinen, sa yo di? Yo pran Apokalips 13, vèsè 16 e 18, kote yo ap montre genyen yon pwofesi ki lanse atravè Apokalips, kote yo fè santi genyen anpil moun nan tan sa lè Apokalips lan va ap akonpli e ki p ap Dakar ki pap kapab ni achte, ni vann, ni fè okenn aktivite akoz de mak de la bèt vèsè 17 ki pale de mak de la bèt ki fè santi tout moun ki pa fè asepte avèk mak de la bèt sa yo ap yo pap ka rive fè yon seri de aktivite Kòm gen anpil peyi ki anòse, ki fè santi, genyen yon moman ki ap rive tankou jan sa ap pale isi, li pale anpil lòt kote tou, gen anpil moun, anpil peyi ki fè santi, yo fè santi, gouvènman yo fè santi, si moun yo pa vaksinen, gon seri aktivite yo p ap ka antreprann. Se youn nan rezon ki fè yo di, chak moun ki vaksine ap gen yon card pou l ka rive fè tout aktivite sa yo. E se konsa sa di, men se pa yon bagay ki entènasyonal, se kèk peyi ki di l. Akoz de sa, anpil kretyen di yo p ap vaksine paske vaksen sa se youn nan eleman ki mak yo ka jistifye kòm mak de la bèt. Anpil kretyen di vaksen an se mak de la bèt Pa konsekan, yo pa vaksinen. Sa se motif ke yo menm yo bay. E bò kote mizilman yo menm, ki sa yo di? Mizilman yo pa bay yon vèsè biblik tankou jan e kretyen yo di l. E mizilman yo di, yo menm, akoz de dout ke yo genyen de vaksen an, yon vaksen kote ki pa rive fè yon efè san pou san epi san san san efè segondè, paske malgre w vaksinen, gen anpil lòt efè segondè, akoz de dout yo genyen, yo menm yo pa dakò vaksinen. Sa se deklarasyon anpil mizilman. Mizilman ke mwen dyaloge avè yo isi an Arjantin, se rezon sa yo menm yo bay ki fè, mizilman ki pa vle vaksinen yo, se rezon sa ki fè yo menm yo di

Israelit ki pa vle vaksinen yo, yo bay rezon an. Yo, yo di selon Tora a eske nou menm nou dwe pran vaksen an? Ki opinyon e Israelit yo konsènan vaksen Covid 19 a? Ebyen, se 2 kesyon sa yo poze, epi yo bay rezon an. Yo di chak vaksen li gen toksin ladan l, e yn fwa ke ou ensere l nan ou, ou dakò ou pran l, sa se youn nan bagay ki pèmèt ki pral fè yon efè negatif nan ou. Pou yo menm sa se yon peche paske ou pa sipoze pran yon bagay ou ensere l nan kò w epi ki pral detwi kò w. Se rezon sa yo bay yo menm. Se youn nan rezon ki fè yo bay Detewonòm 4 vèsè 15 kote yo pou yo jistifye se rezon sa ki fè se yon peche selon yo menm son peche sa ye si yo ta rive pran vaksen sa pou yo mete nan kò yo yon vaksen ki gen toksik ladan yo menm pale kesyon de bèt yo di si kochon ou pa gen dwa manje kochon ou paka manje yon seri de bèt ò vaksen an gen yon pil lòt bagay ladann ki negatif e sak fè yo pa vle vaksinen yo di kounye a yo bay yon avi pou tout moun ki adere ki manbr pami yo yo di Konsèy ke yo bay tout gran konsèy e selon et yo ap sèvi a e kòm nou pap di nou pap di non yo pa vle a e selon bon selon lòt moun kap tande selon kretyen yo e son lòt non yo menm yo di selon et yo ap sèvi a et siprèm lan yo pa konseye moun pou yo ka pran enjekte anyen yn fwa ke tankou jan yo di yn fwa ke w enjekte vaksen an pa gen okenn pwoblèm men yo menm yo pa konseye moun sa ebyen se konsa nou diw gran mèsi tou a Samuel Leo ki te dakò pataje.